Rosemond Jean depatya depatya Jean Fritz li depatya lavalas sal sa a lavalas sal sa a ki moute konplo nan Lwizyàn di ke li bezwen prezidan peyi a vini avèk platfòm ni anpil lòt kriminèl masisi parèy li Kounya la poun ta fin etire peyi sa nan men lavalas poul retounen nan men lavalas moun sal ankò nou mele wi retire ariel henry mete lavalas nou mele met tout lavalas sal sa yo kap mache avek yon bandi dèyèl a yon gwo frenn nou mele wi nou mele wi hayayayayay mesye Nèg yo fè tout konplo, nèg yo fè tout mannèv, nèg yo asasine prezidan Jovenel Moïse. Nan peyi Dayiti, se rèl. Kòm kwa, pèp ayisyen kale je nou, kale je nou. Eske nou sonje Yo te moute tèt pèp la pou yo fè konnen se prezidan Jovenel Moïse ki pa bon. Anben kounye a la a, apre lamò prezidan Jovenel Moïse, ki sa k pase? Bagay yo pa vin pi mal? Pa vin gen plis bandi nan peyi a? Lavi chè a? ap ogmante, enben se sa, se sa, se de koulèv sèt tèt sa yo prezidan te konn toujou ap pale nou an. Li te, li te koupe kèk, kèk ladan yo, enben rès sèt yo men yo la a. Men yo la a, men yo la a. Enhen, rès sèt yo, men yo la a. Bagay yo, Vin pi mal. Jan peyi a ye la a, nèg yo mache tiye moun. Nèg yo tiye mè Dòval sou non Matin Moyiz. Matin Moyiz ou dwe al reponn kesyon, ou dwe al eklèsi tèt ou tou. Nèg yo tiye jounalis. Nèg yo mete dife nan peyi a Yo redi peyi a ansann. Hum yo te dil deja wi. Andre Michel te dil. Tan pou Jovenel ta prezidan l pito redi peyi a ansann. Ou redil ansann wi. Jovenel mouri ou redil ansann. Ou fè ou fè de bagay nan peyi sa. Ou fè. Ou fè. Antouka medam e mesye rete la nan video sa.
Akò Lwizyann nan, se yon akò kote nèg yo al chèche pou yo mete tout ansasen ansanm, pou yo kapab gen plis fòs pou yo vin konbat le jovenelisme. M pa di, gen yon nuans ant joveneliste, nèg pwobableman k ap fè kòb a Jovenel, epi jodi a Jovenel gentan mouri, y al kolabore an kachèt avèk Ariel Henry, se pa de moun sa yo m ap pale. M ap pale de jovenelisme sou baz ideyoloji, sou baz moun ki te kwè pa rapò a sa Jovenel t ap fè, kote Jovenel soti, kote l ye jodi a, e kòman reenkane Jovenel sa atravè yon ide pou n kontinye vann pwojè Jovenel t ap fè nan diferan peyi. Jodi a, sa nou rann kont, mesyedam sa yo met ansanm, yo gen kòb nan men yo, paske kòb k ap enjekte aktyèlman tan nan medya, lè m pale medya, m p ap pale de jounalis, paske fò nou fè diferans ant jounalis e lè medya. Patwon, moun ki gen aksè pou pale a entèl pale a entèl. Gen gwo lajan k ap enjekte pou kase ide moun ki vle kwè ke w ka toujou ap pale de Jovenelis la, de Jovenel Moïse. Nou menm nou di, mesye Fritz Jean k vin la a, tout se sa yo rele distraksyon ke y ap ba nou. Se pa de bagay ki fèt senp. Ok? Sa vle di se de moun yo gen de gwo kapasite epi gwo laboratwa epi. Ebyen, kòm mwen menm, lòske Fritz Jean, yo te deziye Fritz Jean nan Sena Repiblik la pou l te vin Premye Minis, m te pwodui yon, m te pwouve peyi a, e m gen dokiman pou m pwouve Fritz Jean se te yon, se yon ansyen nèg ki te dilapide Labank Santral. M gen prèv, m gen dokiman. E m mete l an defi.

Lè gouvènè Venel Joseph ki te gouvènè bank santral, ki te vin direktè Teleco, remèt mwen dokiman sa, li di m, monchè, pou menas ki sou tèt mwen, m ba w dokiman sa. Ou ka mouri lendi, m ka mouri madi. Men avan m mouri, avan yo asasinen m, mwen ba w dokiman. Li ban m dokiman nan madi, yo asasinen m swa vandredi sou wout Boudon an. Paske se ton dosye skandal. E se dosye sa m te voye nan sena repiblik la tou. Pèmèt prezidan Jovenel paske nou pa nou wè moun yo ap mache nou pa konn sa yo ye. Son peyi jodi a yo fon bagay pou nou pou yo valorize sèlman malpwòpte. Pou yo valorize sèlman fatra. Pou yo valorize sèlman delenkan, ansasen. Epi pwopòz y ap denonse nèg yo mete zam nan men. Epa nèg yo mete zam nan men yo danjre mesye dam. Men se nèg entèlektyèl k ap reflechi kòman pou pran 10, pou pran 5 depatman. On moun pa ka sot Okay vin Pòtoprens. On moun pa ka sot Malpas pou rantre Pòtoprens. On moun pa ka sot Laboul, Lepòt Jan pou di. Tout sa yo s on manèv, s on estrateji ke nèg yo fè pou fè nou tout pè epi pou nou kite yo mennen peyi a kote yo prale a. Nou menm, apati de jodi a, tankou nou di, nan kad mobilizasyon nou vle ke peyi a konnen. Nou pa nan akò, nou pa nan 3 akò. Paske koulèv la te gen 7 tèt, Jovenel koupe 4 tèt, te ret 3 tèt, 3 tèt sa yo met ansanm jodi a. A fò nou klè. Jovenel di nan 7 tèt la, m koupe 4 ret 3. Ebyen 3 a kreye strateji yo mete ansanm yo chak nan akò diferan pou abouti a objektif fikse. Men objektif yo gen fikse a se pa lòt bagay, se fini avèk nou nou menm laklas mwayèn, pou pa gen dyaspora vin envesti la. Afè yo tande entegrasyon dyaspora pou yo fè moun, tout moun pè, e se efektivman, tout dyaspora pè vini, paske yo di depi ou vini, y ap kidnape ou. Jodi a otèl fèmen, m pa gen otèl! Men si otèl ap travay, moun ki t ap travay yo, sa n fè? Moun, jodi a, yo pèmèt ou pa gen okenn ti biznis, okenn. Men poutan, tout makèt ap fonksyone san pwoblèm. Tout granm di gwo biznis la ap fonksyone san pwoblèm paske yo menm yo gen yon fason yo òganize an rezo. Ebyen nou fini pou nou di jodi a, nou menm nou mande e nou ankouraje la mobilizasyon avèk fèmte avan 7 fevriye, Pou 7 fevriye pou pèp ayisyen konnen ke li pral avanse nan lòt bagay. 7 fevriye pa fèt pou l fini jan Ariel Henry planifye l, ni l pa fèt pou l fini jan akò 3 tèt, 7 koulèv 3 tèt ke prezidan Jovenel pa t ko koupe tèt ki mete ansanm nan, pa fèt pou fini jan yo planifye l, men 7 fevriye dwe vini Nan yon fòm, nan yon jan ke pèp ayisyen swete l. Sè ke nou menm n ap fè pwomosyon nou pou yon jent militè ki pran tèt peyi a pou retabli lotorite de leta. Nou pou yon jent militè pran peyi a pou m, si m pral Kafou, m pa bezwen al touye tèt mwen m nan mòn, al pran elikoptè Kenskòf pou m al Kafou. Nou pran yon jent militè kap vin la kap di kesyon baz 400 mawozo a fòl fini paske baz 400 mawozo a li gen mèt li e se bòs yo kap men nou bezwen yon jent militè ki vin la avèk bra de fè avèk fòs pou restore otorite de leta pou peyi a redwi a de sèl gang lapolis lame. De gang nou vle nan peyi a. Nou vle lapolis, lame dayiti. Apre sa fòk tout lòt gang yo pa kèlkanswa mwayen nou jwenn yon fòs, nou jwenn yon leta ki vin la a ki pèmèt lavi sosyal, ekonomik. Jan frit sa a ki bezwen prezidan peyi a. Nèg kap mache avèk yon bandi dèyèl Ki gon gwo zam fann fwa nan men l. M'en lavalas moun sal. Ki ka kraze peyi a nan yon fason de segond sou nou la a. Jean Fritz sa a, se ansyen direktè bank santral, son ansyen vòlè, son ansyen atoufè, son ansyen gang. Pèp ayisyen. Peyi a pa pral nan men moun sa yo. Peyi a pa pral nan men vòlè, gang moun sal sa yo. M te di sa deja. Pou ki sa nou tout nan medya anliy yo Lè nou pran Boustadyon, n ap pran lòt toujou, yon pakèt nèg, moun ap fè bon ti vi, gen yon pakèt nèg k ap fè yon pakèt bagay serye anlè a. Mwen menm m te vle se pou nou te moute yon akò, pou nou te mete de moun konpetan Pou nou te fon chita pale. Petèt nou te ka twouve yon lidè. Nou ta pase kèk ide. Epi konsa. Paske se pa sèlman rete la. Nap pale nap pale wi se vre. Nap fè yon batay sèvo. N ap fè yon batay chanjman. Men ini nou s on lòt bagay, nou gen yon lòt vizyon. Soti avèk yon moun ki anndan komite nou, yon lidè, la a, te ka mennen yon lòt chanjman pou peyi a paske n ap fè yon batay chanjman de peyi. Medam frè m sè m k ap gade videyo sa la a, nou pran nan twòp mafya. E se menm rezo sa menm ki fè nèg yo asasine prezidan Jovenel Moïse. Se menm rezo sa menm ki fè Jovenel Moïse pa la ankò. Se rezon sa. Jounen jodi a la, ou menm ki nan dyaspora, ou pa ka kite pou di m pap travay ak blan ankò, Map vini lakay mwen, map map fè yon ponp gazolin, map fè yon makèt, map map map fè yon biznis nòmalman poum antre lajan. Ou paka fè sa. Ou pa kapab paske gen de nèg kap voye tiye w, gen de nèg kap voye kidnape w. Ti monnen ou vini an lap pase. Sa bouke fèt. Gen de moun ki kite nan dyaspora ki rantre an Ayiti. nòmalman k al mete biznis li. Epi biznis la ka fè yon ennan, yon dezan ap fonksyone. Apre sa, nèg yo voye tiye l, nèg yo kraze laba l devan biznis li menm. Nou pa ka fouti di m nou pa konn tande sa. Nèg yo voye kraze abal paske ti nèg sa a paka vin fè biznis sa la paske se yo ki gen bank se yo ki gen ponp gazolin se yo ki gen makèt tout bagay nan peyi a se pou yo alò ou menm ou dwe pase tout rès tan w ap travay a blan pran nèj yo menm y ap pran bon jan solèy y ap pran bon jan solèy nan peyi a y ap pran bon jan solèy Yap byen viv men ou menm ou fè tout rès tan w ou menm ki se pitit peyi a ou fè tout rès tan w wap travay avèk blan pèp ayisyen nou menm ki nan dyaspora fòk fòk bagay sa fini fòk bagay sa fini nou rive nan yon dènye moman Jovenel Moïse. mouri pou pèp ayisyen. Jovenel Moïse mouri pou pèp ayisyen. Anben nou menm pèp ayisyen se pou nou kontinye lit sa. Nou sonje Jovenel te di nou gen koulèv 7 tèt. Gen koulèv 7 tèt. E l te kòmanse koupe kèk tèt nan koulèv yo, men gen rès tèt. Anben, se rès tèt sa a, men chòk la. Men kot chòk sa soti. Men kot chòk sa soti. Anben, nou menm, avèk yon batay de sèvo, yon batay entèlijan. Nou pap kite koulèv sa yo manje nou. Lè Prezidan Jovenel t ap pale de koulèv, daprè ou menm, de kiyès li t ap pale? Se de menm kriminèl sa yo k manje l la wi. Se de menm kriminèl sa yo ki asasine prezidan an se de li menm se de moun sa eske nou pat sispèk prezidan an lè l tap pale se kòmsi ou te wè Jovenel Moïse gon moun kote l la kòmsi men l paka di men entèl men moun nan nan sen l moun nan kote l li gon dènye kote prezidan rive l di suivez mon regard mèdam e mesye. Ka nou grav! Ka nou grav! Pou peyi a redi jan l ye la a apre lamò prezidan Jovenel, nou tout te di se prezidan an ki pa t bon, apre lamò prezidan peyi a vin pi mal! Babekyou soti nan silans li. E Babekyou frape fò. Babekyou frape fò, Babekyou soti nan silans li. Se pa de lòbèy Se pa de koze anpil verite pale nan video sa. Yon gwo bonswa avèk chak grenn moun ki pral gad video sa. Jodi a se 20 janvye 2022 e maten an la m leve m fè ti video sa pou m ka eksplike pèp ayisyen an, pou m ka eksplike leta peyi a, pou m ka eksplike lemond antye sa k ap pase anba Dèlma. Paske gen yon gwoup mesye politisyen an Ayiti te fè yo kwè ke barikad se avni yo. Nou menm nou te toujou di ke barikad pa avni okenn moun. Avni on jenn fanm, on jenn gason, se al lekòl, aprann metye, al nan inivèsite se sa ki avni ou. Nou pa kwè ke barikad te janm avni moun. Se bagay sa nou te konn ap goumen kont li ki fè ke e politisyen degrengoch itilize pwòp moun ki nan katye popilè menm jan avè nou, pwòp moun ki sanble nou yo itilize moun sa yo kont nou pou fè manti sou nou. M fè videyo sa pou m atire atansyon nou sou konpòtman mesye Riyèl Maya Sou konpòtman moun Ritimas sou konpòtman mesye sou Bèlè. Ki sa k pase? Nou menm nan Fòs Revolisyonè Jenèf an Fanmi e Alye, manyen youn manyen tout, n ap goumen pou lekòl relouvri. Paske nou di sa nou menm nou kwè se nan edikasyon e ke pou jenès sa jwenn yon lavi miyò. Nou kwè se nan fòme tèt li e ke jenès sa li kapab jwenn yon lavi miyò pou fanmi l, pou tèt li e pou sosyete a. Nou pa kwè nan okenn barikad ki se avni okenn moun. Gon w gwoup mesye ki nan riyèl maya ki nan ri timas ki sou bèlè lise danyèl fiyole a re ouvri kòm lise a re louvri e ke lekòl nan ap fonksyone e ke tout moun wè timoun yo kòmanse an konfyans yo reprann lekòl yo men kisa nèg sa yo fè lajounen yo pa tire sou dèlma 2 yo pa tire sou dèlma 4 yo pa tire sou dèlma 6 depi w tande l fè 8 è 9 è 10 è diswa mesye sa yo tonbe tire ni sou dèlma 2 Ni sou Dèlma 4 ni sou Dèlma 6. Se yon fason pou zòn nan pa janm reprann vi. Gon ekip malere malerèz ki nan Riyèl Maya. Gon ekip malere malerèz ki nan Ri Timas. Gon ekip malere malerèz ki Dèlma 2, Dèlma 4, Dèlma 6. Moun yo bezwen viv anpè. Kòm nèg k ap fè politik ann Ayiti, se sou do nou yo toujou ap mete chaj, jodi a nou fè videyo sa pou lemond antye ka konnen ki sa k ap pase a. Nou menm nan Fòs Revolisyonè Jenèf an fanmi en alye man youn man youn tout nan moman la objektif nou se wè nan zòn kote ke nap viv yo tout lekòl nasyonal ki genyen tout lekòl leta lekòl prive ki genyen e ke pou gon klima de pè e ke pou lekòl sa yo kapab reprann pou ti moun yo kapab vin pran moso pen enstriksyon jodi a m panse ke e mesye ki nan riyèl maya mesye ki nan ri timas mesye ki sou bèlè mesye fè respè nou. Sispann fè manti ap fè moun kwè ke nap goumen nou bezwen teritwa. Nou bezwen teritwa poun fè kisa? Mwen menm map pran egzanp, Riyèl Maya se yon pla a men li ye. Bon, si moun Riyèl Maya entèlijan fòk yo ta kite Lise Daniel Fiyole fonksyone, paske aprè Lise Daniel Fiyole Riyèl Maya posede, Riyèl Maya pa gen anyen ankò. Nap bay manti ap di o m bezwen pran Riyèl Maya e kontwòl Riyèl Maya e kontwòl e teritwa m bezwen. Lè m pran Riyèl Maya sa m pral fè nan Riyèl Maya? Kanal òfelen santi a m bezwen? Desann anba Dèlma pou nou gade pou nou wè. Desann anba Dèlma nap wè kantite biznis ki genyen. Desann anba Dèlma nap wè si tout biznis moun sa yo pap fonksyone. Desann anba Dèlma pou nou wè eske gen biznis moun la e ke yap ransone moun ladan l. Sa vle di ki sa nap bay manti. Epi kòm nou jwenn politisyen de grenn goch ki ap sipòte nou paske yo menm se nan vagabondaj la e nan dezòd la e nan fè timoun malere malerèz moun ki nan menm kouch sosyal avè nou yo e nan fè moun sa yo pa kapab jwenn moso pen enstriksyon lè yo bezwen itilize yo pou yo ka di yo barikad se avni yo. Mesye nou menm ankò yon fwa m fè ti videyo sa m pap rete, m vle lemond antye konnen, m vle pèp ayisyen konnen, m vle leta ayisyen pran responsablite l pou nou sekirize moun ki nan geto yo. Paske mwen menm m pa janm fè manti pou m ap di konsa eke e wòch a boutèy mwen genyen. M wè nou pran yon kòman ti vagabon sou Bèlè a rele sa k gen boul nan fon l lan, ti vagabon k rele Toto a, M wè l ou pran yon ti vagabon sou Bèlè, vire tounen vin ap plede vin fè manti, vin ap radote, vin di e goumen pou teritwa. Nou bezwen riyèl maya pou n fè kisa? Ret nan wòl nou, pa tire sou Dèlma 2. Ret nan wòl nou, pa tire sou Dèlma 4. Ret nan wòl nou, pa tire sou Dèlma 6. N ap wè si mwen menm m ap janm e defann tèt mwen. Ou wè ki mo mwen itilize? Defann tèt mwen. Paske tout aksyon merite yon reyaksyon. M gen, m gen kapasite pou m defann tèt mwen. M poko janm atake nou. M toujou la pou m defann tèt mwen. Kounye a lajounen, ou wè tankou maten kote m ap fè videyo a la, le fè ke lekòl la ouvri la, yo pa tire. Aswè a la depi l fè uitè, nevè, dizè diswa, yo tonbe tire ni sou Dèlma 2, ni sou Dèlma 4, ni sou Dèlma 6. Fòk Leta pran responsablite l nan sa k ap pase anba Dèlma a la. Ankò yon fwa, mwen menm tout moun konnen m ka defann tèt mwen. E mwen gen kapasite pou m defann tèt mwen. Mwen jis di sa pou pitit malere, malerèz, moun ki sòti nan menm kouch sosyal avè nou yo pou yo ka jwenn moso pen enstriksyon. Ki timoun ki lekòl nan lise Daniel Filleulé? E timoun Dèlma 2, Dèlma 4, Dèlma 6? E timoun ri Èlma a? E timoun ri Timas? E timoun moun ki pi mal yo? E k lekòl nan lise? Mwen menm m te lekòl lise Petyon, lise Firmin. E pitit moun ki pi mal yo k al nan lise? Jodi a kite lekòl la fonksyone, n bezwen lekòl fonksyone. N ap mande minis edikasyon nasyonal la, m pa janm pale avè w. Men atravè videyo sa, pran responsablite w kòm òm deta, pran responsablite w pou fè lekòl la fonksyone, pran responsablite w pou timoun moun ki pi mal yo ka gen ti moso edikasyon. Ankò yon fwa mesye k ap tire yo, mwen menm mwen pase tout moun lakay mwen lòd, mwen pase tout moun lakay mwen lòd. Pa tire on kout bal avèk mesye yo. Wè menm lè swa la nou ret lakay nou nap tire, m pase nèg mwen yon lòd pa tire, pa tire on kout bal paske nou ret lakay nou nap plede tire e ke pou n teworize moun nan zòn nan fè moun nan zòn nan pè. Aprè nou gen e e moun ki nan politik nou pral rele pou n di konsa se Babekyou k vin atake nou. Nou gen moun nan politik nou pral rele pou nou fè konprann ke se mwen menm ki pa vle zòn nan fonksyone. M fè videyo sa pou listwa e pou laverite. Depi nou atake m, m ap defann tèt mwen. Tout aksyon nou fè sou mwen, m ap fè yon reyaksyon. Pa panse nou fè yon aksyon la, mwen menm m pral kanpe gade nou. Nou fè yon aksyon la, yon mwa, de mwa, kat mwa, si mwa, ennan, dezan apre m ap reyaji. Like depi w atake m, mwen menm m ap kontratake. Ankò yon fwa, m pa nan goumen avèk okenn moun. Nou fè videyo sa, n ap mande minis edikasyon nasyonal la yon lòt fwa ankò pou l pran responsablite l. Pou lekòl ki nan katye popilè yo, lekòl ki nan zòn moun ki pi mal yo, pou lekòl sa yo kapab fonksyone. Moun k ap pale a rele Jimmy Cherizier nan non Fòs Revolisyonè, Jenèf an Fanmi e Alye, manyen youn, manyen tout. Tout sa se resous akò Preval la. Tout sa se tout sa se lejitim Preval la. Se rasin Preval la, se rès Preval la. Antouka. Hum. Politik kap fèt. Politik kap fèt. Na wè li. Medam e mesye se la nou mete fen nan video sa. Nap di ou menm ki poko abone fè sa kounya la. Lèw kite yon ti like ou kite yon souri sou kèm. Ou banm fòs poum batay fòs poum pote verite a ba ou nan pla menw fòs poum pale verite a. Mèsi bokou. Ou menm ki like, ou menm ki abone, ou menm ki pataje video sa. Babay!